mennaj nan.
Bon fèk sou di ou pa gen tan pou mennaj la. M pa gen tan pou mennaj la. Se pou sa m pa gen mennaj. Eh ok. Ou konprann sa m ap di w? Mentnan, kòman ou fè? Kòman ou jis san mennaj oubyen jis m pa konnen eske eske ou pa anvi gen mennaj? Anvi. Eh?
M anvi.
M anvi anpil. Plis plis se plis. Anvan m te m te nan ti mòd tòg mwen an m pa bezwen mennaj. Men kounye a m bezwen mennaj.

On mennaj pou Niska sal vle di kisal sipoze genyen yon bèl fòl bèl gason Fòk li bèl gason fòk li pi wo pasem fòk li entelijan Fòk li pi wo pase w? Wi Niska ou wo anpil wi Sa pap fèt Ou pata di fòl menm wotè avè w? Pi wo e lèm met talon Map bwè soup sou tèt li Non men fòk li. M vreman m ouvè m pa li pa bezwen bèl bèl bèl gason menm si lèd si l gon bon kè e m renmen l si m renmen moun nan m ap damou so se just pou m jwenn yon moun ki vreman ka ankouraje m e yon moun ki travay anpil tou ki konprann lè yon moun s on adik travay poutèt mwen m ka di ke mwen m s on adik travay m travay anpil m travay twòp menm e manman m menm jan anpil moun nan fanmi m menm jan so m konnen. Si m pral jwenn yon moun pou m marye oubyen pou m fè rès vi m avè l. Niska ap pale. Sa di ke fòk ou tou di ke fòk ou poze kandidati an. Kandidati?
Non, moun k ap vin la fòk yo pa vin fè kòmsi you know. Non, m pa gen tan pou m jwe ankò. Ok. Tan jwèt lan fini.
M te chaje menaj anvan. Anvan m te vin popilè nan mizik. Ou konprann mwen? Se yon chwa m fè pou m poze sou sektè emosyonèl lan pou m fokis sou travay lan. Pou m ka fè manman m ak papa m fyè. pou m travay pou fanmi m, pou m fè yon bagay a vi m, ou konprann mwen? E m panse paran m travay ase di pou voye m lekòl e pou fè tout sa yo fè pou mwen, yo merite sa. So, e m panse lè mwen mwen damou m yon ti jan fòfòl. So, m pito fokis. Men, jou mwen gon mennaj m panse se fini, m ap tou marye wi.

Ke li pa p dekouraje m. Pètèt sa se yon gwo bagay. Lè w lè w se yon atis, gen anpil fwa w anvi al travay, w anvi fè yon bagay epi moun nan dekouraje w. Oubyen moun nan fè w panse, a ou pa gen tan pou mwen, a ou se yon sipèsta. Sa se pa yon bagay yon sipèsta ap vle tande. A gen twòp nèg ki deyò.
A y ap file w. Fòk ou premyeman fòk ou fè m konfyans. Fòk ou fyè de madanm ou e ou konnen ke m pa p janm trayiw e fòk ou sipòtem e si ou ka envesti nan mwen fòk ou envesti nan mwen tou se sa se sa se mwen ok ok sa se men yon pakèt m pa kwèl m pa estime alò gen pakèt moun kap gadew la ki ka di kèt ekout Niska son bèl fanm li son atis li gen yon pakèt bagay ke yon pakèt fi te ka anvi genyen donk imajine yo imajine te gen 10000 nèg ki dèyè Niska donk yo kòmsi. Gen 10000 nèg ki dèyè m. Men, se pa manti, chaje nèg ki dèyè m. Men, kounye a, li vin pi difisil pou nèg ki bon an. Lè atis lan ap jwenn 10000 mesaj, ki jan m pral triye nan 10000 mesaj pou m jwenn sa k vreman bon an? Oubyen, so, m ap, m pa prese. M vreman gen yon bon relasyon kounye a ak fanatik mwen. Fanatik mwen ap ban m anpil love, e fanmi m, ekip mwen. E m kwè jou m sipoze gen mennaj lan, m ap rankontre l. E wap fè l ofwa nan sou rezo sosyal yo? A pou yon ti tan. M son moun ki timid, m pa ka met tout vi prive m deyò. Deja, lè map reponn kesyon sa yo, m preske wouji.
Gen moun ki te ka, ok, bon w la, e nou se menm pa zen, e gen moun te ka panse ke bon, ekout, Niska e Baky. Ui yo te ka ansanm. M pa menm konn poukisa rimè sa eklate. Mwen menm tou. M pa konn poukisa. Kòman w pa konn poukisa?
Non m imajine ke w te konnen paske mwen menm lè m wè sa m di why? Poukisa yo estimike yo sou Moses nan? Se yon atis m renmen anpil but m pa ka, m pa kwè m ka. M pa kwè m ka fè Vima yon sipèsta. Oh!
Ok. Konprann mwen? Paske, nan an menm tan tou te ka di bon, son sipèsta, ou konprann sa yon sipèsta vle di? Se 2 atis ki pa gen tan. Kijan nou pral fè vi nou ansanm? A mwens ke nou ap fè yon toune ansanm oubyen. Epi, gen anpil tan, lè yon atis son sipèsta, especially lè son gason. Li tèlman gen de eksperyans pou l fè ke m pa anvi, m ap eseye chwazi bon mo yo wi, li tèlman gen de eksperyans pou l fè ke m pa anvi ke se mwen ki la k ap plenyen nan zòrèy li k ap fè jalouzi. Nou konprann mwen? M pito, sa vle di si Baky fè vi l, li fè vi l, si gen yon jou nou ansanm n ap ansanm, si pa posib n pa, m pa, jan m di w m pa prese, m pa prese pou anyen, m pa yon moun ki pral bay gason presyon. So.

Enèji, Enèji ke se dènye albòm ke ou lanse, eske gen pwochen dat ke ou ap wè w sou sèn la, eske gen, ou te di ke ou tap lanse on, ou tap fon travay ak Aton e jisteman e eske jisteman a ki se. Ah ok, so se sak pwojè Lougawou m tap di a. Ok. E mwen e Matonil wi, Aton, nou travay sou on konsèp pandan 3 zan, konsèp sa son Ewo, yon ewo mistik ke l renmen rele l, yon sipè-ewo an anglè, e nou travay sou yon bandesine e yon pakèt pwojè avè l. Sipè-ewo an, ewo mistik lan rele Enèji e nou pral konprann anpi plis de Enèji le plis, bon, avèk le tan. Enèji se yon ewo ki la pou sove Ayiti, oubyen.